Jodia map fè video a trè brèf, byen rapid pou nou ka gadel jiska la fen. Jodi an mwen vin pale de kèk fwaye petètre ou menm kap gade video sa ou gen dwa ladanl. Kote ke ou nan relasyon ansanm avèk yon fanm men li pa gen afeksyon. Lèm di afeksyon se paske e pa paske lè w bezwen antre nan relasyon ansanm avèk li, li pa dakò pou al nan relasyon ansanm avèk li non, se jis ke li pa fèw santi ou ou gason. Se jis ke ou menm tou gason kap gade video a petètre ou gen dwa pa gen afeksyon ase. pou madanm ou tou. Bon, m jis pa, m jis vin fè videyo sa pou m ka pale ansanm avèk nou. Youn nan erè ke nou toujou ap fè dèfwa, nou panse ke si nou bay yon fanm lajan, nou ba li manje, nou peye kay, nou panse ke se, se tou, se tou sa sèlman medam yo bezwen. Nou menm tou medam, nou konn panse dèfwa, nèg la jis bezwen ke nou. lave pou li, repase pou li, fè manje pou li epi sil vle li mande nou fè sèks sil pa vle tou nou menm nou pap mande li so gen anpil moun ki nan relasyon ki ap viv konsa ki gen anpil tan yap viv moman sa medam yo pa janm chwazi chanje so medam mwen vin pale ansanm avèk nou li pa yon mal si wap viv nan relasyon ansanm avèk mariw ou gen anvi pou di mariw ou gen anvi pa gen yon mal nan sa paske se ton mari se mariw li ye cheri Si w pa alèz avè l ak kiyès w ap alèz? Si w anvi fè sèks, ou sipoze di patenè w la, moun ou nan relasyon ansanm avèk li a, ou anvi fè sèks. Pa gen yon mal nan sa. M ka konprann, dèfwa gen fanm ki kaprisyez, k ap fè ti kapris, ki gen dwa pa vle pou moun nan panse dwòl de li, epi li pa fè l. Men, depi moun nan se mari w, pa gen bagay konsa. Depi w anvi fè sèks, ou ka di sa. Answit tou, m pa ka konprann pou w nan relasyon ansanm avèk yon gason pou w pa ka di l bèl ti pawòl, pou w pa ka fè mari w plezi. Si w pa fè mari w plezi, kiyès k ap fè l plezi pou ou? Kounye a w ap kite yon lòt fanm deyò al fè l plezi? Lè sa w ap di se li k pa bon? Gason, oubyen tou ou menm mesye k ap gade videyo sa, ou pa vle fè madanm ou plezi, ou pa vle chouchoute madanm ou, w ap kite yon lòt gason chouchoute l pou ou? Apre sa w a di fanm pa bon? Non! Se nou pou aranje bagay yo, paske bagay yo se nan toulède bò yo ye. Yon lòt bagay ankò, apa m tande jounen jodi a medam yo ap fè relasyon avèk plizyè moun, relasyon pa fèt a plizyè moun, relasyon fèt avèk 2 moun, mwen menm e partenè m nan. Paske lè lap koze ansanm avèk ou, lè lap di w tout sa, tout sa ou ta vle tande yo, kiyès sa fè, sa fè, sa fè cho au coeur? Se ou, se pa yon lòt moun. Pou ki rezon ou oblije rantre moun nan relasyon w? Pa bliye lè w rantre moun nan relasyon w, lap kraze relasyon lan paske gen bagay lap di w. ka fè w rann ke ou nan yon relasyon ou pa alèz pou kraze relasyon sa. So evite rantre ni fanmi ni zanmi nan relasyon w. Paske moun sa yo lè ou vini, lè ou antre bouch yo nan relasyon anpil fwa, se gen de moun wap rakonte sa kap pase a, bagay la te yon ti kal bagay li fè l tounen yon gwo bagay. So evite rakonte moun Sa kap pase nan relasyon w. Gen de bagay kap pase nan relasyon an, fòk ou ka retranche l avèk mari ou avèk madanm ou. M konnen gen yon seri de fanm ki gen sistèm sa, gen de gason ki konsa tou wi, depi yo nan yon pwoblèm avèk nèg, fi a oubyen nèg lan, yo tou prèt pou yo kite kay la. Sa yo pa vi. Paske si ou te chwazi rantre nan yon relasyon ansanm avèk yon moun, se paske ou te renmen l. Si w chwazi pou w viv ansanm avèk yon moun, se paske moun sa a li fè w santi w byen. Men fòk ou dakò tou, gen de defo moun sa a ap gen ou oblije sipòte yo. Paske nou tout, nou chak la pa pa resevwa menm edikasyon. Nou chak la se yon moun diferan. Lanmou fè ke nou ap viv ansanm. Men nou chak la resevwa yon edikasyon diferan e nou chak la gen yon tanperaman ki diferan tou. Fòk nou dakò sa. So medam, mesye dam, si nou nan relasyon ansanm avèk yon moun, nou sipoze fè moun nan plezi. Si nou nan relasyon ansanm avèk yon moun, nou sipoze ka chouchoute moun nan. Lè moun nan leve le maten, si moun nan lwen ou, fò w ka kite yon mesaj pou di, Papi, bonjou, kòman w ye? Yè swa m te panse ansanm avèk ou, bagay sa yo. Fò w pale avèk moun nan, fè moun nan santi li byen. Ou menm tou, jèn gason. Si madanm ou lwen ansanm avèk ou, dèfwa lè w leve le maten, fò w ka kite yon bèl mesaj pou li pou l pase bon pou l pase jounen an. Fò w ka di manmi, ou manke m. Paske dèfwa, jan w trete nèg ou, jan w trete fanm ou, se li menm si l lwen oubyen si w lwen ki pral vin rann ke ti nèg sa a lwen pou l fè plis efò pou l rantre w pi rapid. Se jan w trete l ki pral fè nèg la fè yon seri de sakrifis pou ou. Se menm jan tou, menm gason, se jan w trete madanm ou ki pral fè madanm ou fè yon seri de sakrifis pou ou, pou l pa twonpe w, pou l pa fè tout yon seri de bagay. So, mesyedam, m pa ka konprann ke jounen jodi a relasyon stil ap fèt ak 3, ak 4, ak 5. Relasyon pa fèt a 3, ak 4, ak 5. Relasyon pa fèt ak zanmi, relasyon pa fèt avèk fanmi. Relasyon fèt, se mwen avèk patenè m nan. Se sa. Relasyon pa fèt a plizyè paske depi relasyon an gen plizyè moun ladann lap kraze so medam jodi an m vle nou pran ti bout videyo sa si gen yon bagay ke ou pat konn fè paske defwa fò di mariw kòman ou santiw defwa fò di baby m santi m ta bò kote w lan poze tèt mwen kesyon kòman medam yo fè kòman mesye yo fè tou paske mwen menm m paka sipòte yo mwen konnen. Gen de pwoblèm ou gen avèk mennaj ou oubyen mari w, ou wè mari w pa sou bit, li pa li pa deside retounen sou desizyon l e w pa vle pèdi nèg sa. Oubyen tou ou gen mennaj ou, ou sti ou renmen l anpil, men erè a pase ou pa vle pèdi l. Ou bezwen yon moun ki pou pale ansanm avèk li, yon moun de konfyans, yon moun ke w konnen mennaj ou oubyen madanm ou gen krentif pou li, oubyen mennaj ou, um, ma, m pa konnen, gen krentif pou li. So, Ou chwazi pale ansanm avèk moun nan apre plizyè choz ke w fè. Apre plizyè tantativ ke w fè. Ou pale avèk mari a, mesye an, ou demontre l ke sa w fè a ou dezole, ou pa pre pou fè l ankò. Si w wè moun nan pa chwazi padone w, lè sa a, ou ka pale ansanm avèk yon moun, pou moun nan pale ansanm avèk li pou ou. Yon moun de konfyans, yon moun ke w konnen ke li gen anpil respè pou li. Men w pa ka di m konsa, yon senp bagay pase nan relasyon w, tankou pa egzanp, nou t ap fè yon ti pale, gen yon ti diskisyon ki vin fèt, mari w fache oubyen mennaj ou fache, epi w gentan rale rele yon zanmi w ap rakonte zanmi an. Se pa tout bagay ki pase nan relasyon w pou w rakonte zanmi. M konnen dèfwa, mennaj ou ka twonpe w, ou deside padone l. Men piske w al rakonte on zanmi oubyen w al rakonte on fanmi, jan yo pale ansanm avèk ou, ou gentan fin rakonte tout moun, lè sa ou pa santi ou alèz vre pou tounen ansanm avèk fanm sa. Men si w pa t di pyès moun anyen imajine ou te ka tounen ansanm avèk li. So mesyedam, sispann rantre plizyè moun nan relasyon. Yon lòt bagay ankò ke m ap tande, bagay sa vrèman deranje m, m tande fanm jounen jodi a ni gason ap fè l tou, Depi yo soti nan relasyon ansanm avèk yon fanm fòk yo al rakonte zanmi yo oubyen m pa konnen, medam yo tou depi yo sot nan relasyon ansanm avèk yon gason fò yo al rakonte yon moun sa. Kot bagay sa soti? Talè medam, nan syèk sa mesye, nan syèk sa nou ye a la nou stil ap fè jan de trik sa yo toujou? An ou sot nan relasyon ansanm avèk yon fanm oubyen fanm sa sot nan relasyon ansanm avèk yon gason fò l rakonte yon zanmi sa e sitou dèfwa n ap fè sa ansanm avèk zanmi ki prè nou an. Ou pa konnen jan w pral di moun sa nèg sa fè ansanm avè w li pral bezwen goute nèg sa sitou si l gen yon moun nan vi l ki pa fè l konsa talè medam nou stil nan syèk sa nap mete gwo rad sou nou toujou anndan kay la pandan nou gen mari nou an m pa gen pwoblèm si w gen timoun ou oblije fè rezèv pou timoun an si wap viv anndan kay ansanm avèk timoun Gen de seri de bagay ou pa kapab fè nan figi timoun nan ou sipoze gen respè pou li. Men pa dim konsa ou nan relasyon ansanm avèk mariw ou oblije ap mete gwo rad sou ou anndan kay. Poukisa? Ou ka mete yon sexy cheri menm si gen timoun yo anndan kay la. Ou ka mete yon sexy. Ou ka ou ka leve ou benyen ou fè bèl makiyaj ou nan vizaj ou mete yon bon bagay nan tèt ou pou fè mariw pran feeling cheri. Ki bagay la mete gwo moumou sou nou gwo midi sa kot bagay sa soti ou ansent ou ou akouche medam rele sou tèt nou tande nan syèk sa nou ye a gen bagay sa yo toujou zanmi pral rakonte zanmi kòman yon nèg frape li kot bagay sa soti oh medam nou stil ap fè bagay sa yo toujou oh oh mwen m panse nan syèk sa nou ye a pa gen bagay sa ankò wi. Ah bon Nou medam leve nivo a tande Sispann pa bay nèg nou afeksyon paske lè nou pa bay li afeksyon Lap kite nou paske osito ke jwenn yon fanm kap bal afeksyon Yon fanm kap tretel byen paske gen de gason se pa manje l bezwen Gen de gason se pa lavel rad li a l bezwen Li jis bezwen afeksyon w li bezwen tandrès ou Li bezwen love ou, se sal bezwen. Atò ou panse nèg la marye ansanm avèw paske ou ka lave, paske ou konn fè manje. Wi gen de gason ki renmen avèk yon fanm paske li konn fè manje. Men si ou pat gen devan ou panse li tap ret ansanm avèw? Medam, leve nivo a tande! Nan syèk sa nou ye a, pa kite fanm pran mennaj ou pou kenpòt ti bagay tande! Fè atansyon tande! Nou menm tou mesye yo, fè atansyon tande! Pa kite kenpòt gason pran madanm nan pou ti ti ti ti ti. Ti ti grap day bagay tande. Fè nèg fè mennaj nou plesi. Fè nèg nou plesi ok medam. Mwen espere video a te sèvi de w. Pa bliye like, abòne paske se sèl mwayen wap pwouvem ke ou te renmen travay la. Medam si nou bezwen konn ki pawòl pou nou di nèg nou. Mesye si nou bezwen konn ki pawòl pou nou di fanm nou pou nou chouchoutel, pou nou fèl santil waw. So kite yon kòmantè anba epi map fè yon pwochen video pou m esplike nou. Tout sa nou sipoze di. Se te yon plezi mwen renmen nou anpil bizou tout moun na pran ankò pou yon pi bon e pi bèl video.